Ki mouvman lap fèm fè ya la. Reyaksyon. Ki reyaksyon.
Hum. Son bagay pap aksepte kisa ki reyaksyon pral fè. E manyen m di w m pral manyen w san vwe ba wè manyen lap fè w santi map manyen w. Ou byen metel nan telefòn nan banm wè non voyel non. Pandan map fèl la map tou chwazi ki pati m vle manyen w lan wi.
Gade kaka. Ok banm di nou eske nou konn nou pa konn bagay sa vre ou byen e manti map bay. Moun yo di e manti wap fè. Bby metel non banm wè sal ye mwen m bezwen wè ki sal ye ki jan w manyen an. Non koman pou yon moun ap manyen w. E rikos la w voye la. Non tan. Banm wè live la.
Bby metel non banm wè sal ye mwen m bezwen wè ki sal ye ki jan w manyen an. Anale non. Ou paka ap gade san fèy sa. Kenbe l kenbe l nan mwen konsa.
Ok. Ale tann mwen. Kenbe l la. Ok. Kite l la. Mwen bal wè. Bal wè yon bagay.
M pa wè yen non. Sa w gen w cho konsa?
M gentan bezwen m manyen w la. Tande. Kenbe l fiks nan men w. Men l nan men m?
Mete l, mete l la konsa. Enhen. Pou vizaj ou ka byen parèt. Ok. Se moun tiktok sa yo pa eklere menm. Yon update gen nenpòt 7 jou depil vini nou pa janm konn sa. Epi nap pede fè live tiktok. E sa. M pa wèl non.
E men chere voye map voyel ba ou. Son pwosesis li ye wi. Yon gwo tren m wè la wi. Tren m poko voye anyen ba ou non. Oh. E tren sa k pral pase sou ou a. Sa w wè k pase la. Talè kenbe lanmou w byen. Kenbe lanmou w. Fò pa souke kò. Eskane lap eskane vizaj ou talè.

Sa li pa pa ka tann nan menm. Tann tann tann tann tann. Ou al nan explorer.
Men jem ap bat mwen menm dat sa. Mwen di ou pa bat je ou.
Mwen di ou pa bat je ou. Paske eskane lap eskane. Mwen k di w yon bagay, mwen menm ki la. Men je m ap fè dlo mwen menm paske m pa kapab. Zo pa dwe ap fè dlo. Ou wè m pral preske bay vag la paske li pa ka pran tout tan sa a. Ou la. Mwen bay vag se yon bagay n ap pwouve moun yo. Ou preske.
E sa k ap konte a? Hein?
Sa yo kap konte a. Wi sa yo kap konte a la. Bon kot sa pa ka wè a la cheri. Lap vini lap vini.
Epi k dat sa oh. Ala koze papa. Epa minuit l di w.
Hein.
Tale tale tale.

Gyèt la gade kaka mesye. Ala koze papa. Kounye a la, banm di yon bagay. Fò w di moun yo baz. Fò w gen kè pou w di moun yo konsa. M fò fè preske 20 minit.
Gyèt bare li tande. Timoun male tande.
Ayy. Epi moun yo branche vre yap tann pou yo wè sa l pral fè a wi. Yeyeyeye nou branche ou wè sa m di w la.
Merde. Timoun m ale. So moun Guadeloupe, moun Sen Maten, weekend sa e pou nou. Map pote blonde light pou nou, nap pote mayo. Ok nou gen. Chemiz anlè, chemiz anlè. Mayo anlè, mayo anlè. Nou gen mayo nap pote pou nou guys. So tout moun rete branche. Swiv nou sou Facebook, sou Instagram. Woy men met yon chapo nan tèt mwen. Kouman yo fè fè sa a? Hein?
Kouman yo fè met chapo a? Ou vle m met yon kilòt sou ou?
Nan mèd. M ka met youn sou wi nan live la. Swiv nou tout kote. Mèsi guys, mèsi a tout moun ki te super branche. A la pwochèn. N ap fè plis ti live konsa sou sou sou TikTok but what the fuck? Nou pap met dperfect ladann ok paske dperfect e kaka lap fè fèm fè tenten bye guys bizou komanm fèmen la.
Ba ep atensyon cheri.